Haa papa! Men bato 2001 an, lòt nivo! Manman pitit, mare senti, bato a pral dekole! Se pa yon zanmi ki dwe yon lajan sòl. Men chak tan yo vin chache kòb la nan men li, li tou gon konparezon lap bay, lap bay manti, lèl la, li dil pa la. Men zanmi an konnen trè bye blo misye ap blol wi. Anpi gon dènye lye, nèg la vin chache kòb la nan menl byen serye. Li di, Èko mesye Raphaël? Misye pa la? Yo di, A misye te la al fè yon vire. Misye di, Vè kilèl ka vini? Yo di, A misye son nèg lèl sòti li pa gen lè. Antouka m pa konn kilè lap vini. Si wap kite kòmisyon pou li, kitel pou li. Misye di, Anben mwen menm m pa gen pwoblèm non. Lè misye vini, di l konsa, zanmi Sòl la te vini, alò s on sèl komisyon m ap ba w pou w ba misye. Di misye m pa gen pwoblèm avè l, men s on sèl bagay w ap di misye, di l mwen, lè l ap kache, ranje pye l pi fon anba kabann nan. Se ton zanmi m k al pran lakominyon. Men lè w al pran lakominyon, prèt la fin di w Lekòdikris. Ou fèt pou di amèn, men afè politik, lavichè, pa regle nan legliz. Kounye a, misye al pran lakominyon, prèt la leve men li, l pran losye a, li di misye, Le kò di Kris. Olye misye di amèn, li di, Monpè, m twouve losye a piti, pè a di ovè dyòl ou, farin jè. Se t on zanmi m premye jou kanaval, misye di l gen twa, kat ane l ap degize nan kanaval, se toujou nan bèf, nan endyen, nan endou, nan arab, kòm se nan ane 2000 li ye, monchè, li pral chanje degizman. Yo di misye, Ki degizman w ap fè? L di, Enben, ou pa benyen konnen, Lèm fèl wa wè misye pèt non famasi li di vann mwen kapòt mwen konn famasi tou gon ti glas pou gade figiw misye pran kapòt la louvè li lap fòsel antre nan tèt li kounya dam ki te vann li an dam nan di oh sa misye ap fè la se nan pati enferyèl poul met kapòt la apa se nan tèt li lap fòsel antre anpil parèt li bat do misye li di mesye eskize ou fè yon erè wi misye di ki erè liye Li te pa nan tèt ou non pou fòse kapòt lan antre. Se nan pati enferyè w wi. M se defi alo ki pa fè w. M ap fè sans. Yo dèyè premye jou kanaval m ap degize an tèt gigit. Monchè gon zanmi m mwen bi avè l men ki bò l vann li vann bò laklòch. Li vann pen. Li vann spageti. Li vann lèt. Li vann kònflèks. Men l konn vann mwen kredi. 15 jou m peye, 22 jou tou m pa gen kòb la m vin peye, men se nòmal si l ap vann mwen kredi, si gen vyolans nan zòn nan fò m defann li. Gwo eleman k vin achte avèk yon 20 dola k pa bon l pèt byen serye l di dam nan, vann mwen 6 bwat lèt, 3 sachè pen, yon bwat kònflèks. Anpi m kanpe dèyè eleman m wè kòb la pa bon m fè l siy di a, a m la anvan nèg la w ap vann li anvan m, poukisa sa chyèt figi ba yo fèt alòd, m te la anvan n w ap vann li anvan m, men tout m ap pale a m fè l siy m fè l konnen kòb la pa bon. Kounye a dam nan bezwen mare pye mwen, li pèt sou mwen byen serye avèk 20 dola l ouvè l nan figi m, li di bato, Ou wè 20 dola sa a bon, m pran 20 dola m kenbe l hap anpi m nonje dwèt mwen nan figi 20 dola pou tou lè 2 m bay repons lan. M di m pa di l bon, m pa di l pa bon, men sa k bon yo m pa janm wè Christophe a pri ladan yo. Gen yon zanmi m ki rele gran manjè, men sa fè yo rele l gran manjè a, depi w tande l al nan yon fèt pitit mwen, si w pa t gentan antre nan fèt la pou manje, ou pa menm bezwen antre pase depi misye antre nan fèt la, manje fini, misye manje anpil. Kounya gon lè misye al nan yon fèt papa, li bezwen vye kou monte, yo separe manje yap bay manje, misye pa janm manje. Yo di misye oh, apa w pa manje poukisa? Misye di ah jan politik peyi a ap mennen an, sa banm pwoblèm, mwen gen timoun a elve, m santi m paka manje. Men se kou monte lap jwe sou moun yo pou l kore avè yo wi. Moun yo di men bon, kòm ou di w pap manje, men gato an anndan an, Avan yo fè gagòt ladann moun al fè gagòt, kòm ou te di ou pap manje ou paka ret endiferan. Men yon kouto, al pran ti mòso nan gato a, lap jwe kou monte toujou wi, lè antre anndan l pran kouto, li koupe yon vyep ti kal nan gato a. Mèt fèt la di bon ou pa manje sa banm pwoblèm, kwak nan gato a toujou, gato koupe yon vyep ti kal. Poukisa se vyep ti kal sa ou pran, sa ou kwè l di mèt fèt la, se sa map kite a m retire a wi. Bon m raple m bato a te manke fè nofraj, tout lè yo tap di bato a manke fè nofraj la, Monchè m fè 2 operasyon. M antre nan sal operasyon a 2 zè dlaprèmidi, m sòti a 11 zè. M pa menm pale w lè m di 11 zè, si m di 2 zè dlaprèmidi depi m di w 11 zè, se 11 zè AM ankò. M pa menm pale w dat bato antre nan garaj. Kounye a lè m soti m fè 2 operasyon m manke mouri, m ap pase bò Legliz de Dye, y al y al ouvri m fè yon egzamen k rele andyoskopi. Pandan m ap pase, gen yon sè levan l ki di, Mon frè, vyen m pale w, sa w genyen? M di a m fè 2 operasyon m manke mouri. L di, Woo! Sa w te opere a, m di ulcère l'estomac wi, l di ah bon, ou pa ta renmen asepte Jezi, m di kote m sot la, si m pa ta asepte Jezi m ta mouri, e pa se m renmen Jezi ki fè m pa mouri, men si m fin di w sa, ban m chans mwen, l ap ban m presyon toujou, sa w kwè l di m, lè Jezi vini sa w ap fè, m di l pral ann ava nèg ki te kloure l yo, m pa t kloure moun ki mele m lè Jezi vini, moun ki te wonfle l yo k nan mawon, anpi l ap ban m presyon toujou, l di m men kisa w ap fè, m di kisa pou m fè, depi Jezi vini y ap boule l wi, li mande m poukisa, m di Jezi bay manti tou. Li di m ki manti Jezi bay, m di yo tou chak ane l gen 33 zan, s on adrès. Gen yon patnè m bi avè l tou, sa menm s on sa s on dènye nèg li ye. Misye bi avè m, li di Bato, m ta renmen pran yon kann tè, lavi a pa bon. M di a men, pran kann tè a se youn, rive Ozetazini oubyen Mayami, sa w pral fè? Li di enben Bato m ap defann mwen. Vrèman vre, li pran kann tè. Rive l rive, li tonbe Mayami. Anpil jounen avèk yon bon zanmi l. Bon zanmi l di monchè, Apaw nan mi amò lal di mèw yo son kann tèm pran lavi pa bon m ateri li di menw wè pandanw nan Miami an la sonk sèl pwoblèm wap gen se pwobèm anglè ou wè pandanm avèw la m pral moutrew pale anglè m se di yon sèl jou a m gentan konn pale anglè li di wi nan Miami son sèl mo k pou baw pwoblèm se yes depiw di yes ou bon men pou misye depil di yes al konnen menm si kote w pral la se yes Ou pral manje? Yes. Ou pral dòmi? Yes. Li konnya sa se tout anglè l. Konnya misye konn se bon l bon l ap flannen lan lari Miami, l al kot, l al antre nan yon kote nèg gwo blan angle yo, gran blan lite yo ap, ap fè lit. Anpi misye parèt nan baryè a byen serye l lonje pwent tèt li. Gon w blan ki parèt, ki di misye an anglè, Ou vin fè kèk fay? Misye di, Yes. Blanc tèlman deranje l avèk Faye, machwè l kraze l sezi, li gen pwoblèm, li di monchè, yes fè machwè m anfle, m pap ret nan yes. L al kot zanmi an, li di zanmi an w ban m manti, ou te di m se yes ki dirije peyi a, gade m di yes on kote, gade frap m pran nan figi m. M te di enben ou k fè erè wi, lè w wè yes ba w pwoblèm, lage w nan no w, kounye a m te di l pral wè sa k gen nan no w la. Li repase menm kote yo te ronfle l, l pa ret nan baryè a l ap ronfle ponyèt li, menm Blanc k te ronfle l la di, Baf ou te pran yo pat ase? Misye di Noo! Blan tèlman ba misye baf machwè l senyen pye l kase, misye di bon, Yes fè machwè m anfle, Noo fè m pèdi pye mwen, bon m ap fon make on rakèt kanmenm, m pral an Frans pito. Kounye a misye fè on gagòt kounye on magouy al an Frans, misye di ou pa wè, an Frans se bon peyi pa gen afè anglè se franse. Misye tèlman an devèn l al flannen nan on kazino an Frans, yo vide on moun atè. Pandan yo vide moun atè l ap kale kò l li konnen l bon nan franse, kounye yo di ki afè sa? Misye di mwa! Yo di misye oh. Yo di misye poukwa? Misye di pou men rezon pèsonèl. Kounye a yo di ah, vous êtes condamné à mort. Misye di c'est exact. Bon, te gen yon 30 oktòb, mezanmi tout moun konnen prezidan Aristide se prezidan peyi a. Te gen yon 30 oktòb, epòk defakto, pè a potko antre. Yo di pè a ap antre le 30. Men e pa t yon bon 30 non. Depi w ap di yon bagay ki pran 30, Ou ka nan kouri. Kounye a gen yon zanmi mwen byen avè l, tenis li sal l al achte Fab pou l lave tenis li, senkant kòb nan men l, l antre nan boutik la, l di, Ven kòb Fab! Lè l voye je l sou tèt frijidè a, li wè yon 38. Li wè a kiyès l annafè, e mèt boutik la se yon atache dèyè kliyan l ye, depi w ap di bagay ki fè 30, ou ka mouri. Kounye a msye Pèyèt pyese l di, Ven kòb Fab! Li bay senkant kòb la. Yo di, Konbyen w rete? Msye di, Twa dis kòb. Yo di misye kouman w fè reponn konsa, misye di tanm avèg pito mwen twoub, anpi misye tèlman andevèn pandan lap vire l pral lakay li li jwenn avèk yon lavalas parèy li, lavalas la di mesye gade eta yon peyi, nèg yo kraze peyi a, yo pap fè anyen, monchè pou peyi a ta bon fòk se Bètran, alò pandan l di Aristid la, li vire dèyè pou l wè si bèt pap mòde l, pandan l vire l yon makout ki byen move, makout la di misye Bètran kisa, misye di Dòjeron. Bon, se to eleman k ap dirije yon depo, yo ba l kontwole depo a. Men depo a gen yon pakèt nèg ki vyolan, k ap vòlè bagay moun. Anpi gen yon eleman, ki sa l al vòlè? L al vòlè 2 grenn bannann. Lòt la menm, al vòlè 2 lam veritab. Anpi kòmandan depo a pale nan pale anpe, li di, kote nèg bannann nan? Kale bannann ou an. Kounye a yo kale bannann nan, yo voye bannann nan dèyè l. Misye di, kòmandan, eskize m wi, ou fè mwen jistis, gade sa w fè m a bannann nan. Nèg la, nèg dam nan konprann se bon l bon. Li tonbe ri. Li fè heheheh. Misye gen foli konplekse pou l al vòlè lam. Gade sa l al vòlè. L al vòlè bannann. Nèg bannann nan menm ap trip sou misye. Li di enben m al vòlè bannann aparèy lam w al vòlè. Li di enhen, se sa w konprann. Paw la se yon bannann long. Yo pouse l, yo kase l nan dèyè w. Mwen menm yo pa ka fè vyolans non. Kòmandan Depot a di e sa w konprann, se lam w al vòlè. Chache kouto w, tranch pa tranch. Se te yon elemen ki gen foli jandam. Men lèl gen foli jandam nan pitit mwen bliye bagay sa depi ou dil kalalou li diw fig depi ou dil melon li diw papay kounye a kòman nan di misye monchè m wè ou ta renmen defann peyiw fòw byen fè respèw depi yo diw ki laj ou di 18 ans may moun la donmbrè e sò pipito di tout se menm pa gen diferans konbyen mwa ou gon ap antrene di 3 mwa kounye a misye pran egzamen an misye byen kontan epi lendi maten misye pral konpoze. Men pandan l pral konpoze, figi kòmandan k ap poze l kesyon an tèlman makawon, misye pral vire ba yo devan dèyè. Misye parèt lendi maten byen bonè, anpi misye parèt li pral konpoze. Yo di misye, Ki laj ou? Misye di, Twa mwa wi. Yo di, O! Ou se kèk ti vye an kouchèt? Konbyen tan ou ap antrene? Misye di, Dizui mwa wi. Kòmandan di, O! Ou pran figi m pou nenpòt pil fatra? Misye di, Mè wi, tout se menm, pa gen diferans. Gon zanmim k al anba avèk yon bèl dam, dam nan tèlman bèl mesye byen kanpe men gon pwoblèm misye genyen, misye genlè pat fè yon etid ki avanse, kounye a ou konnen di bo franse lè w parèt nan yon ba ou di si gon bagay ya di w wi oubyen non men se sèl tò m pa mèt ba la, misye antre avèk fanm nan misye di. M kapab jwenn 2 ji sitwon? Yo di msye, Byen sur! Alò, lè yo di byen sur la di bo franse, sa vle di genyen? Yo di msye, Byen sur! Anpi msye vire a fon m nan l prale. Yo di msye, Apa w ale? Msye di, Non, fò l dous. Gon dam k al benyen avèk mennaj li nan pisin, ki di w y al pran beny pisin, y al bwè kòb yo. Men y ale avèk yon ti pitit yo tou, ti pitit la gen prè de katran daj. Ti pitit la kanpe bò pisin nan, li wè papa l avèk manman l. Ka trip nan dlo a. Ya byen trip nan pisin nan. M pa konn sa ka ye pitit la al kanpe bò pisin nan. Pitit la tonbe nan dlo a. Aa ap tounen apre lanmwe. O mezanmi! Yon timoun 4, 5 an sove lanfan. Ki sa l ap fè? Y ap goumen yo si y ap pran tipitit la. Anpi pandansetan, gon eleman k rele Jan Wobè. M pa konn ki ensidan k pase l. Li plonje nan dlo a. Li pran tipitit la. Tout moun rele anmwe yo di, Wi, gad yon moun konsa ki sove yon lanfan ki gen katran, ki poko anyen pou vi l. Kounye a, lè yo t vin pran tipitit la nan dlo a, moun pa t ka sove l. Yo ba misye mikro poul bay kisal santi pou timoun sal sove lavil la yo konprann misye pral bay yon bon pawòl poutèt timoun nan sove a yo ba mikro misye mikro poul di sal santi sòke misye di moun kite pousem nan lol lanmèd bon gon zanmim byen avèl sa pirèd ankò

Pandan se te ap met kontwòl, doktè a kontwole wè pit la fèt avèk yon men ouvè, yon men fèmen. Doktè a gen pwoblèm. L ap kontwole, fè pit la operasyon ouvè men l pou yo wè sa l genyen. Ou konn papa pit la e te zenglendou. Pit la fè vyolans depi lè l ap fèt. Lè yo fòse ouvè ponyèt pitit la, ouvè men li, sa w kwè doktè a wè? Pandan doktè a ap akouche pitit la, doktè a te gen yon bag nan dwèt li. Pit la vòlè bag li a. Bon, mezanmi, sa a pa jan mwen entewo pral sezi. Gon bagay k relew manba kasav lèw vann kasav la avèk manba l rele wayal men lèl pa gen manba l rele kasav enben son dam ki fè komès ki vann bèl wayal sou yon zòn men gon ti pit ki grangou chak pase l pase lap gade madam nan nan zye men sa w pa vle pou ou pa vle l pou pitit moun pit la dwèt li nan bouch li lap gade madam nan sa w kwè madam nan fè madam nan bal yon ti kal kasav si w te vann kasav ou te gen dwa bal kasav la men se wayal ou vann l akonpaye manba Bal on ti manba tou, kounal bal on ti kal kasav, ou konn granmoun lontan tou wap do lè on granmoun sa pou di, dil bonjou, lè on granmoun bon bagay ou sa pou dil, pou dil mèsi, kounal pitit la yo bal on ti kal kasav san manba, pitit la tou chimè deja wi yap ba pitit la presyon, manman pitit la vin wè lè yo bal ti kal kasav la, lap ba pitit la presyon, sa ou kal di pitit la, lè on granmoun bon on bagay, sam di pou di, lap tann pou pitit la di mèsi, pitit la di manba silvouplè. Bon sa poko janm anyen toujou mezanmi nou pral sezi. Gon zanmim ki telman kolokent depi wal lakay li depi fè sa ou pral chita sa ou pral di w ou manke pa jwenn mwen e sòti m ta pral sòti la men depi wèl di w sa fò w tou pa rete l pa sèvi a moun kou na m parèt lakay misye misye di o bato a ou manke pa jwenn mwen sòti m ta pral sòti m renmen m byen kontan tou e swaf m swaf wi m ouvè frijidè a pou m al brè dlo lèm gade m wè yon galon lèt m di men bon banm pran yon ti gout lèt non sa w kwè misye di m a ou pap ka bwèl non m di poukisa Li di konsi ou kite tonbe ladann li pa ijyenik m pral jete l. Ou konn si entelijan l ye? M di m ap bwè l kanmenm. Li di poukisa? M di sourit bon pou koklich, m gen koklich. Yon zanmi m ki di m li fèt ak waf. M di o! Kijan w fèt ak waf la? Li di monchè si m al dòmi m wè peyi a chanje, l ap chanje. Si m al dòmi m wè vi m chanje, vi m ap chanje tou. M di men al dòmi non pou m wè fèt ak waf ou a. Premye jou l al dòmi l di bato. Rèv mwen fè pou 50, 50 ap fè premye lo. M di enben degaje w non. Li jwe 50 pou 20 dola, li fè 1000 dola. M di a non, ou fèt ak waf vre. Dezyèm jou l al dòmi, li di bato. Pandan m nan dòmi m wè m ap manje poul, manje poul, manje poul, manje poul. M di sa w wè? Li di kou m leve demen maten, m wè 8 poul mare nan pye tab lakay mwen. M di a ou fèt ak waf vre. Si w reve 50 fè lo l fè lo. Poul mare nan pye tab ou wè w jwenn poul Twazyèm rèv la si farin nan chanje sak pa fache non Twazyèm rèv la l wè l ap monte nan syèl l ap monte l ap monte l ap monte l ap monte tèlman l ap monte li pa menm sanble yon moun k ap desann ankò Kounye a pandansetan bann ki sa k pase kibò l al jwenn l al jwenn avèk Senpyè ki gen uit ti lanp tèt bòbèch li Senpyè ou ka ban m esplikasyon lanp sa yo Senpyè di mèwi. Sa se vi pèp la ki la a. Depi w wè mèch la wo, lav ou wo. Depi mèch la ba, lav ou ba. Li Sen Pyè, kot lanp pa m nan? Sen Pyè di, Men ni. Lè l gade l se yon mèch ki byen ba ba prèt pou mouri, kè l sote. Men misye pa ta renmen mouri kite madanm ni. Li di, Kot lanp madanm mwen an? Sen Pyè di, A pa l nan kwen an. Li wè se yon mèch ba ba ba ba prèt pou mouri. Kounya nan dòmi a lap fè vyolans, lap pran dwèt li, lap foure nan lanp madanm ni an poul met nan lanp pal la. Lap foure dwèt li nan lanp madanm ni an poul met nan lanp pal la. Epi poul fè gaz pal la egal avèk gaz madanm ni an. Oh oh! Lèl reveyen demen maten sa w kwèl wè? E dwèt li lap pran lap foure nan vaz la lap met nan dyòl li. Bon, sa poko janm anyen toujou mezanmi, tande ak wè se 2. Mwen menm bato ki fè mil dola nan bòlèt. Ou konn lajan bon se vre men lajan son denmon. M fè mil dola nan bòlèt poul jou l pa vle jou. Lèl resi jou, li fè setè di maten, m al touche kòb mwen. Ou konn lakay la ap sipòte m papa m pa kite yo konnen si m fè kòb la. M ka pran kolokent. Mwen imilye yo wi. Yo fon ti konsonmen yo konnen m pa soen yo kite pou mwen. Kounye a m fè enpòtè yo di bato men sa m te kite pou ou wi. M di a m pa vle viv. Banm ju. Kounye a yo tire pòm de tè. Kawòt, bètrav, ou konn yo menm mèt bètrav nan konsonmèt yo, yo tire vyann, donbrèy, yo ban m yon ti ji sèlman. Apre 15 jou kòb la fini, yo pa t konn si e kòb mwen te genyen, yo fè yon konsonmen yo kite pou mwen. M tèlman plenyen m di apa w pa ban m bò e. Yo di te kòb pa manje viv, m di kòb la fini dezòmè menm kaka kabrit la m ta manje.

Hahahaha ah papa men bato 2000 lan san nofraj mezanmi se te kosovo men lè map pale de kosovo se pòta leogàn yo rele kosovo a men pandan se tan gon konferans kap fèt yo pran 3 prezidan yo pran bill clinton jacques chirac rené preval Men yo di lè konferans lan fini, pou y'al depoze chak prezidan lakay yo. Men, ou konn Lafrans son peyi klo anpil, y'al depoze Jacques Chirac avan. Pandan avyon an lè bagazòl pral antre an Ewòp, Jacques Chirac di, a, nan tanperati Ewòp la m'rive, mete m' atè, sa se tanperati Ewòp la. Yo mete Jacques Chirac atè. Kounye a yo derape avèk Bill Clinton, y'ap mennen l'ale. Bill Clinton met men l' deyò tou nan fenèt avyon an, li di, a, nan 54 eta, m'rive. Lè sa, yo mete l atè. Kounye a ap derape avèk René Préval, y ap mennen l antre isi. Avyon an pase avè l Kosovo, ki vle di w Pòta Leyogann. Avyon an pase babababababa. Se yon prezidan l ye tou, Jacques Chirac te met men l deyò, Bill Clinton te met men l deyò tou. Se yon prezidan. Li met men l deyò tou nan fenèt avyon an, li di, Lakay! Se lakay! Yo di Preval ki jan w fè konnen w rive? Preval di a depi mèt ponyèt mwen deyò m pa wè mont lan, m rive. Yo pran mont lan Kosovo wi. Bon, mezanmi, sa se bato a k di nou sa. Mwen gen yon dam mwen renmen avè l men pandan mwen avèk dam nan, li pa gen lòt bagay li soupe lèswa, se poul. Chak aswè, bato sa ap m grangou poul. Mardi mal ankò, kisa w vle cheri bato, poul, ki vle di w di lundi ou vendredi, se poul map bal manje. Men mwen menm mwen gen yon pwoblèm nan afè bal soupe poul la, menm yon ti bo bò machwè l pa fè pou mwen. Menm yon cheri san e li pa ban mwen. M di a non, genlè m son dènye vagabon, dam nan pran m pou yon vagabon. Nan samdi m pa gen yon goud, li panse m gen kòb di bato, Ou pap manem soupe poul m di mèwi. M fè pa bisantnè avèl. Ou konn tout moun konnen bisantnè son t fè nwa pa gen limyè son peyi k dwòl. Men l wè lèm pral atche poul avèl toutan wout sa e bay wout sa m konn abitye fè avèl. Li kòmanse mache l kanpe nan wout. Mwen menm m bal presyon tou. M di apaw kanpe. Li di oh e pa nan poul la nou prale m di non aswè e nan zòn kòk la m ye. Afè lekòl la tou mezanmi li bon. Lè w gen konesans lan li bon. Men gon pat ou pandanm diw li bon anvan pat tèlman egzajere pat tèlman konplekse yo ka mouri mal se te 2 zanmi k byen ansanm yo manje ansanm yo fè vagabondaj yo ansanm tout vi finans yo yo fèl ansanm len mennen ti mannigèt yo ansanm la m pa benyen palew men si w vin bon menm wal lekòl ou ka bal yon ti kal konesans tou si w al travay tou nan ti salè w touche a wa bal yon ti finans tou oh oh misye gon enpòtan k montel lal kot zanmi an li di zanmi an nou pap ka fè zanmi ankò non zanmi an di poukisa Li te fè w al lekòl. Li di, O, enben, si m pa al lekòl, ou al lekòl, yo di m twa fwa twa, m di twa fwa twa uit. W a korije m, w a di m twa fwa twa nèf. Se menm jan tou, si w al lekòl tou e w al travay tou, ti salè w touche a, sa w ap fè? Sa w panse w ta fè? Zanmi an di, Kisa? M pa nan touche, travay pou moun non. Kisa pou m fè? M pa gen yon goud m ap ba l? Li di, Non, si w touche di goud, ou ka ban m de goud ladan li? Antoulèka, m pa konnen. Fò w al lekòl. Kounye a, l al fè wout li. Premye jou l al lekòl, li pèdi sou zanmi an, li salye l, li di, Kouman w ye la a? Zanmi an di, M la a. Li di, Misye, ou konn Desalin? Misye di, O, Kiyès rele Desalin nan li a? Wè lè map di w fò al lekòl la tou se nan lekòl la yo moute m Desalin nan istwa dayiti a mèt la moutre m ni yon nèg ki ban nou endepandans nou fò w konnen ni enben al Richard Desalin ou Demen swa l sot demen aprè m di l sot lekòl li parèt byen serye l di demen kijan w ye li di m la l di w konn Kristòf m te di w o bon yo ap pale m de Desalin yo dwe pale m de Kristòf ki moun sa yo m pa konprann se yon istwa dayiti wap fè sou mwen oubyen m pa konprann se yon libreri w gen l li non Eske w konn Christophe? Li di non, li ou pa wè yon nèg ki dekouvri peyi a al ban nou sitadèl. Fò w konnen l, li di enben ou a rich, al fè wout ou non. Demen swa l sot lekòl ankò, l parèt byen serye, w konn se lekòl di swa l ale, l parèt byen serye l di zanmi an, tande non, ou konn, pandan l pral di ou konn nan zanmi an li di tann mwen wi, nèg sa w t ap di m yo, se nan istwa Dayiti sèlman ou konnen yo? L di wi, mèt la ap montre m nan istwa Dayiti, l di an. Se nan istwa dayiti sèlman ou konnen, tankou m ta di w Desalin, Kristòf, ou di m Kristòf dekouvri peyi a, Desalin ban nou endepandans nou, se li sèlman ou konnen? Monchè mwen menm ki pa janm al lekòl la, gon nèg m pral mande w, fò w konnen n wi, misye di kiyès li ye? Misye di nèg la, ou konn Desiyis? Misye di o, kiyès ki rele Desiyis la? Li di o o, konnen w pa konnen, chak tan w al lekòl se li k al fè kou pa la madanm ou anndan an. Bon monchè ou konn ki an peyi nou an ye gon afè de blakawout nan peyi a non semèn yo baw kouran menm on jou kounye a m pa konn kisak pase lèm parèt lakay la madanm mwen kite yon bòdo mwen mwen kounye an jan yo fè bòdo edh la yo baw la tout on espwa fòw ta di son atresko l ye son on transfè l ye lèm bèn di ri kote sa yo kite pou mwen an madanm mwen lonje l ban mwen m wè son on papye edh m di bon ok m pral peye bòdo a m pa gen pwoblèm m pral pou yo anba a alò wè peyi sa lè wap pran pòz yo yo mete w sou mwen yo te byen pare ap tann ou wi m parèt byen move M met kòb la sou bò dwa m pouse l anba giche a. M di, Touche blakawout sa a pou mwen. Yo di, Mesye, sa w di? M di, Touche blakawout la pou mwen. Kounye a yo pran bòdo a, yo touche 77 goud, kounye a yo met so sou bòdo a. Vap! M derete yon rès monnen 7 goud, yo di m, Mèsi mesye, men kòb balèn ou. A! Monchè, gon zanmi m ki vin kote mwen, zanmi an di, Bato, an n derape la a, nou pral nan Panyòl. M di, A monchè!

Li doublon dezyèm, m doublon dezyèm. Lè m gade, twa, kat, senk. Sa e li menm? Twa, kat, senk. Mwen menm tou. M di a non. Li soti pou l dezapwouve m. Apre li rive yon tan kounya l di Bato, m ap antre wi la a, nan travè konpayòl, li kite kòb pa m nan sou tab la, li di w a defann ou, e l konnen m pa a blan. M di m ap defann mwen kanmenm, fò m te konn defann tèt mwen. Kounya m fè espre m pale espanyòl a panyòl la, gen yon nèg ki te bò kote m, m defann mwen, m fè l pale pou mwen. M fè l mande panyòl la konbyen kòb pou m pase yon moman avè l. Panyòl la mande m senkann dola. M di non, nan tan di sa a, senkann dola a twò chè. M pa dakò. Di pawòl la mwen 50 dola twò chè nan tan sa. Kounya eleman kap entèprete m an l dil sa pou mwen, li gen men l dil sa wi l pa dakò non m di pa gen pwoblèm. Kounya sansasyon monte mwen m veye lè pawòl la fin pipi nan yon vaz nan chanm ni wi. M rale pipich mwen m tonbe bwase l nan vaz la tou. Pawòl la di m an espanyòl, Qué fue? Sa vle di sa map fè la? M di non vyann nan twò chè map distrè m nan sòs la. Ah monchè gen yon dam mwen byen avèl ba se li kap voyem fri alò lèm di yon dam mwen byen avèl la fòm mete nou alèz son dam m ansanm avèl men se li kap voyem fri vreman vre peye dray mwen peye bòlèt peye tout bagay nèt tout sa w konnen map fèl peye tout nèt kounya la m pa gen problèm m wèl chita nan kay la se achte manje an gwo Peye drive mwen achte tout bagay ou konnen yon moun dwe pwofite nan yon fwaye oh oh li voyem fre sa ou kwè l dim ah bato antouka m pa gen pwoblèm avèw non men sanble ou pa jalou non m di kijan li di ou pa sou anyen se mwen k ap voye w fri nan kay la ou pa janm dim kibò m jwenn kòb sa a m fè l konsa m avèw pou m viv m pa avèw pou m veye w non kounye a m pa di l anyen kounye a m la m wè l ap depanse nan kay la gwo lè m leve m di cheri kote w jwenn kòb sa a li di m gen nan bòlèt m di oh tèt ou genlè bon fè anpil rèv ou gen nan bòlèt li di m eh wi m pa di l anyen. Ken jou papa se sa atò lap depanse m di cheri se menm balans lan yo baw oubyen ou gen nan bòlèt tou yo di yo semèn sa sim te di sa genlè patap kitem jwe rèv mwen tonbe daplon m gen nan bòlèt tou jwe m di pa gen pwoblèm kounya apre ken jou se anivèsè li l di bon Bato se anivèsè mwen fò ta achte yon kado pou fè mennaj ou kado men kòm ou pa sonje se mwen kap voye ou fri kado map mande w la se yon kado ki rilaks ki tèlman fasil wap ban mwen l kanmenm m di ki kado l ye l di bon jodia se ou k pou benyen mennaj ou m di pa gen pwoblèm se yon kado k fasil m fè l antre nan douch m bal 3 savon Pen rense. Men lè w fin ben yon moun mezanmi sa pou w fè? Fò w siye kò li? Lè m rale sèvyèt pou m siye kò li, dam nan di w poko fini non, m di oh kisa pou m fè ankò? Se pa benyen w te di pou m benyen w? Li di wi. Ebyen sa k pase ankò? Li di non ou fin benyen m, gon erè w fè? M di ki erè? Li di w poko fè twalèt deba m non, m di non m pap mouye fich la. Bon mezanmi m gon zanmi m Anpil ki gen kòb ki gen ti woulman. Men pandan l gen woulman gen 8 zanmi k ap vin envite l bagay sa yo pou vin manje lakay li, li envite yo pou vin manje lakay li. O o! Ki pwoblèm ou kwè misye genyen? Li rele sèvant lan, li di sèvant lan kote w konn sa k pase, m gen prè de 8 zanmi k ap vin pase yon dine avè m, k ap vin manje avè m jodi a. Men mwen menm mwen p ap la. Kòm mwen pral Okap, mwen gen machandiz m al chèche bagay sa yo, yo gen tan rele m vin pran machandiz yo, m p ap la pou m resevwa zanmi yo. Ou konn sa w ap fè pou mwen? Resevwa moun yo mwen, kwit manje, byen resevwa yo mwen. La se konsa pou l ta di sèvant lan, bon ki rapò sèvant lan genyen alon moun sèvant lakay ou nan ki nivo etid li ye pou wap pale yon seri de kreyòl fransize avè l sa w kwè l di sèvant lan, kwit de kwa pou moun yo byen manje, resevwa yo mwen. Alò lè l di kwit de kwa pou moun yo byen manje yon fason l pale kwit anpil manje pou moun yo byen manje, ki erè w kwè sèvant lan fè? Patron an te gen yon chen k rele dekwa l tiye chen an l ba moun yo wi. Ah afè alkòl la fò n jije sa wi son zanmi m ki sou men depi l sou se sou derapaj li kanpe nan kay la pandan misye sou konsa l parèt li frape pòt kop kop kop kop kop fi a di kiyès sa a mwen paka tande sa misye ap di a se fen pawòl la w tande w konnen l sou li di w eh eh lèd kay la Ya di kiyès sa li la ou tande mèt kay la nan lè fia resi ouvè pòt li di cheri se onzè li ye wi lè sa pou jan ba yo yo konn jan ba yo dan le tan ke nou sòm kote ou te ye di a m tap bwè gròg bwè kay jera di men lan twò dòmi non li di w m poko ka dòmi non m pral nan twalèt fia di kote ou tap bwè alkòl la ou pat ka al nan twalèt se onzè li ye se lè w nan afè twalèt ou konn fia renmen misye anpil la al sitire misye fia ba l woulo papye a fia di al nan twalèt cheri map tann ou yon segond pa pase li tounen li di fia fè m wè bòs ki fè elektrik nan kay la fia di oh Se 8 ans Carla gen depil fin konstwi wi. Ki rapò m gen avèk bòs elektrisyen? Msye di fèm wè bòs ki fè elektrik nan Carla gon pwoblèm nan twalèt la. Depi m ouvè pòt twalèt la limyè a limen. Depi m fèmen pòt la limyè a mouri. Genlè gon pwoblèm nan twalèt la. Lè fi a al gade fi a met 2 men nan tèt li. Msye poupou nan frijidè a. A papa kounye a lwa lwa ameriken an chanje kounye a. Lontan lè w pran yon kanntò w pa rive. Yo voye w tounen. Yo mete w nan prizon. Kounye a pa gen sa pyès. Depi w tande w pran kanntè kounye a w pa rive, se 3 mezi yo pran kont ou. Se mò bal, mò pann, piki sida. Kounye a gen yon kanntè k pa rive, yo pran 3 nasyon. Yo pran yon pòtoriken, yon dominiken, yon ayisyen. Kounye a lè yo pran nèg yo kounye a, kounye a yo di a, mesye lwa a chanje kounye a e se 3 mezi yo pran kont nou wi kounye a la. Se mò pann, mò bal, piki sida. Alò n a fè chwa a. Yo rele pòtoriken yo di pòtoriken an swa w ap pran, pòtoriken an di a m pa nan pase mizè, pann mwen. Yo pann li. Yo rele dominiken yo di yo menm dominican di a m pa nan pase mizè tire m yo tire l ou konn ayisyen se bèt ki pa gen chans yo konprann yo pa vin pran chans yo sou yo a li defann tèt li tou yo di ayisyen yo menm sa w ap pran l di pa gen lechwa non se nan peyi dyare m sòti ou se m piki mwen kounye a yo ba l piki a kounye a ou konn lè w fin pran piki viris la viris la nan san w fò yo fè papye w pou yo ba w nonm de jou w rete w pou w mouri kounye a ayisyen an tonbe ri ayisyen an fè konsa hahahaa ou pa byen fè papye m mwen m p ap janm mouri non li sa fè sa te kwè piki viris la nan san w m te di w m p ap janm mouri non. Vi prive pòtoriken la al pran pann. Dominiken al fè yo tire li men m fò m defann tèt mwen. Ki mele m wap di yo banm piki sida. Tout lè wap banm piki a kapòt mwen nan dèyè m wi. Bon mezanmi lè w gon moun mouri w pa gentan al antèman ni se nòmal pou al swete paran l kòdoleyans. Mwen gon zanmi m ki li Lafrik. Alò lè n tande non an nap tèlman ri, nap sezi nou pata panse se gon moun ki li Lafrik. Ou gendwa gon moun ou rele l frijidè, vantilatè, machin menm si w vle ou granmoun se non w vle w met sou batistè a. Misye rele Lafrik. Men misye mouri m pa gentan al antèman l men se nòmal m al salye manman li men ayisyen gen sa kòm dabitid sitou pou klas mwayèn nan lè l gen yon moun mouri se mete konprès sou tèt li mare vant li avèk bout twal genlè pou mande l kòb prete m pa nan tout rans konsa ou gen yon moun mouri rete min nan lè misye mouri bagay sa yo m pa gentan al antèman m pètèt m al salye manman m bon manman an m di manmi kòdoleyans yo te eksplike m pwoblèm li manman an tonbe kriye men jan manman an ap kriye a fò ta di se rapò l pote m pou pitit li a se mwen ki touye l sa w kwè l di m. Li nan batò ou wè doulè mwen m di manmi konsole w Mouya son sol, kwak ou pran premye men an mwen menm se dezyèm men an m pran. Mouya son sol, konsole w, sòk wè l di m, Lili Bato, ou wè m pèdi Lafrik, m pran pòz man tristès tou m tonbe kriye, m di manmi veye rès kontinan yo. Bon, mezanmi tout moun konnen depi w moun domaje. Ou pa jwe a sa, ou pè fawouch, ou renmen manke moun dega. Se ton Bossu k antre nan yon boutik k al achte men bòs la nan do li, men pandan l ap antre li pral achte nan boutik la bòs la nan do l men ki vle di w bòs la pa dèyè, mèt boutik la devan l ap pale avè li pa konn si msye Bossu, msye pèt byen se l di, Kòman w vann gwo bwat lèt kanasyon? Yo di msye, 80 goud. Msye di l twò wo pou mwen. E tout bagay isi ak monte, li twò wo pou mwen. Li, Kòman w vann bwat kònflèks? Yo di, 35 goud. Li di, O o! E tout bagay isi ak monte, li twò wo pou mwen. Pandan l fè sa l ap vire l prale, bòs la nan do l. Mèt boutik la di, Mesye, vyen m pale ou. Li retounen l al kote l, li di, Men mwen wi. Li di, Sa w gen nan do a? Pye dega w ap manke m maladi pa tonbe sou bèt non. Se sou kretyen l tonbe. Ou pa wè se yon bòs mwen gen nan do a? Mèt boutik la di, An, se yon erè m fè wi. Kòm w achte yon, ou mande machann de lèt la, ou di w 85 goud, ou di l twò ou reyisi a e tout bagay isi a k monte. Ou machan te konn fèt sa tou, ou dil twò wo pou we tout bagay isi a k monte. Se pa mwen menm sèlman k fè mache nwè, ou wè w fè mache nwè tou? Li di ki mache nwè m fè? Li di apa bounda w monte nan do w. Bon mezanmi afè sigarèt la lè w fimen l li bon tou men gen de kote ou pa gen dwa fimen l tou menm si kòb ou e pou ou pèsonalite w an je ze fè respè w. M pral Dèlma semèn pase a m monte yon kamyonèt sigarèt mwen nan men mwen m chita nan pwent kamyonèt la men sa fèm limen sigarèt la m mete nan pwent kamyonèt la m ye m pap deranje pasaje yo men lè map kontwole m wè gon dam k an plèn senti ki chita anfas mwen an map pouse de gran nyaj anpi gon kote dam nan di mesye sim di w bagay ou pap joure m di kisa l ye madam li di ou ka fon ti jete sigarèt ou a m wè pa plis m wè non se pou bebe a k nan vant mwen an lafimen an banm pwoblèm m di m pa gen pwoblèm m te pase timoun tou m t on bebe k te nan vant tou m ba w chans ou m jete l Men si m ba w chans, ou ban m chans pa m tou. Gon bagay ki rele sèso pou kenbe nan kamèt la pou w pa tonbe. Dam nan kenbe sèso a 2 men l anlè anpi l ouvè pye l devan m. Depi m di w l ouvè pye li, ou konn sa l dwe fè. Li chita nan movèz fòmasyon. M di, Cheri, ou te mande m chans pa w la. Ou ka ban m chans pa m nan tou. L di, Mesye, ki chans? M di, Ou te di m fè yon ti jete sigarèt la, pa plis pou se pou bebe a k nan vant ou. Silvouplè ou ka fon ti fèmen janm ou pa plis pou mwen non se pou tonton tèt chòv la. Bon mezanmi gon bagay ki pase chansrèl la tout moun sezi yon dam kal akouche chansrèl se marasa lap fè lèl fè sa l payèt antre nan sal akouchman avèl li lanmwe tranche pouse men pèt mwen di nou sa tout doktè ayisyen gen sa kòm dabitid depi pitit ou fèt fò yap bal tap yap abitye lakou Pou sere lanmwe tranche yap fè dam nan rele anmwe pou pitit mwen sòti ap doktè a prann li bal 3 tap pita fò eeeeh eeeeh eeeeh doktè ap fèl kriye doktè a metel sou bèso li pandan yap fè dam nan rele anmwe tranche pouse pou dezyèm timoun nan sòti dezyèm nan pa janm sòti olye dezyèm nan sòti se bouch la k parèt bò dèyè manman an ki di manmi doktè tap la deyò a.

Ou konn peyim nan se konsal dirije, sa son peyi yo pran bèt yo sèvi drap, m tande kòk la se lavalas.

te gen Haïlé Sélassié, te gen Anastasio Somoza, te gen Sékou Touré se prezidan afriken an. Men ki dènye prezidan k al fè konesans avèk Jacques Gracia avèk Jean-Claude Duvalier, se Léopold Sédar Senghor du Sénégal. Pandansetan, konesans ap fèt, epi yo parèt nan palè, Jean Claude kanpe, Benet kanpe, Jacques Gracia kanpe. Epi prezidan Sénégal la parèt, l ap fè konesans, li ba Jean-Claude Duvalier lamen, l di, Léopold Sédar Senghor du Sénégal, anpi Jean Claude Duvalier bal la menl di Jean Claude Duvalier prezidan dala repiblik, sa va. Li pèdi Jean Claude sou Benèt kounya l di bon. Léopold Sédar Senghor du Sénégal, li di madam Benèt Duvalier premyè dam. Men tout lè yap di Jean Claude Duvalier yap fè konesans yap fè radòt men Jacques Gracia ap met kontwòl konn repon nèg ki tèlman teyès sou etid li tout lè ap di Sénégal la li konn sesine Sénégal ki nan Matissan lap kale kòl. Anpi yo pèt sou Jak Grasya, Lewopòl Seda Senghò pèt sou Jak Grasya l di, Lewopòl Seda Senghò di Senegal, Grasya konprann se vye sine Senegal ki nan tou dlo Matisan, l bezwen fè l wè l gen gwo sine, Jak Grasya ba l lamen, l di, Jak Grasya triyonf, twa sal, nanm mèrd. Gen yon ti pitit mwen k leve l di, Papi! M di, Sa w genyen? Li di, Papi, ou mare m nan, ap di w pa fache non, m di, Sa w genyen? Li di gon mo m tande y ap di nan klas la, sa ban m pwoblèm. M di ki pwoblèm? Ki mo l ye? Li di, Parfaitement parlant, logiquement parlant. Alò konn papa se bèt ki sovaj, m derazè, m nève, m di m ap peye lekòl, m ap bay bwat lèmaten, m ap peye lwaye, alò w ap anmègde m, gon se de kesyon, mande manman w. Ou konnen papa e bèt ki sovaj, m fè sovaj la wi, anpil pèyèt kont manman an. Li di, Manmi, gon kesyon timoun y ap di nan lekòl la, se de mo. M mande Bato kòm papa m eksplikasyon, li di m vin mande w pito. Mwen mande ki mo l ye. Li di lojikman palan, pafètman palan. Mwen mande w pa t menm bezwen al mande papa w yon kesyon konsa, se manman w pou w mande. Pitit mwen, kesyon sa a tèlman fasil. Lojikman palan. Si yon dyaspora ta antre sot New York li bezwen sòti a manman w. M ap mande l 300 dola US pou m sòti avè l. Anpi l vire, l al kot gran sè l la. L di, Gran sè a, gen de kesyon yo poze m nan lekòl la, m al poze papa m, li di m mande manman m. Gran sè m, gran sè l la di, Ki mo l ye? Li di, Lojikman palan, pafètman palan. Li di, Sa manman m di w? Li di, Manman m di m. Lojikman palan, si yon dyaspora sot New York li benyen sòti avè l, l ap mande l 3 mil dola an US. Piyit la, gran sè a reponn li menm bagay la, l di enben, li byen pale wi. Lojikman palan, 300 dola al kanpe nan kay la. Li byen pale vrèman vre, men pafètman palan nou fin chanje kòb sa a an ayisyen. C'est quelque chose pour la famille. Kounye a l retounen kot papa a, li di papi, j'ai trouvé la réponse. Papa di ki repons li ye. Li di manman m di m, lojikman palan si yon dyaspora antre sot New York, li bezwen sòti avè l, l ap mande l 3 mil dola an US. Li di m sa va, m di gran sè m nan èske se sa, gran sè m nan di pafètman palan depi kòb sa a chanje an ayisyen sè kèlke choz pou la fami. Papa di w pa menm bezwen pale, lojikman palan. Kòb sa a tonbe an US nan ka la, sè kèlke choz pou la fami, men pafètman palan, gen de bouzen nan kay la. Bon, mezanmi, mwen gen manman m ki gon sè l mouri. Men si manman m gen yon sè l mouri, m pa benyen pale w, sè sa a se matant mwen. Lè m fè sa m parèt, konprès sou tèt manman m, vant li mare, m pa benyen pale w, se kòb li men pi yo prete l pase. Klas mwayèn nan depil gen moun mouri li dwa met vye konprès sou tèt, twal mare, bandye k dèyè kòb li ye poul prete. Anpil fè sal parèt tout nan vè l al di ay m pèdi kouraj mwen men konsòl la ap sòse al si ap te ye m pèdi l kisa map fè mezanmi. Anpil gon dam kap di li men cheri konsole w lamò a pou nou tout reziye w li di mezanmi men konsòl la ap sòse al se ap te ye men pandan se tan se manman m li ye li gen sè l mouri sè a e matant mwen se nòmal si l gen kriz Pou m al kenbe l. L ap kriye, Men kilè m gentan m pral kenbe moun ki gen kriz? Li gen yon ti goumèt nan ponyèt li, se vre m ap veye si goumèt la gen kriz pou m kenbe l. Anpi l fè yon vòltije, l di, Yayy! M pèdi kouraj mwen. Goumèt la tonbe. Rap! M fè sa m pran goumèt la. Ou wè l pa t gen kriz vre. Lè l wè men m sou goumèt la, sa w kwè l di? Tonnè kraze m, ban mwen 18 kara. Sa a poko janm anyen toujou mezanmi, nou pral sezi. Se sot nan lafimen tonbe nan flanm. Mwen gen yon zanmi m ki gen premye ti pitit li ki gen 4 ran daj. Nan fè dezòd m pa konnen, manman an se koutiryè, l al nan yon tiwa machin manman an, li pran 2 egui, nan pale anpil li mete l nan bouch li, li vale egui a. Papa tèt li cho, tèt tout moun cho, pitit ap detire, li vle mouri. Men se blag mwen konn bay. Pale m de blag. Sa w kwè misye vin di m? Baton m gen pwoblèm. M konn se kèk animasyon m gen mal anime pou li. Sa w kwè l di m? Ti pitit mwen an ki gen 4 an ki rele Jètrid, men l vale de egwi. Sa m ta fè pou li? M pa medsen. M di w sa m vle? Li baton se pou sove m. Sa m fè pou li? M di al w lanmèd. Ba l yon medsin leman. Bon, mezanmi, tout lè bato a nan kanaval, fò m di nou sa tou, se sèl bagay, mas konpa. Kanada, New York, Orlando, kèy swa tawonn nan dyaspora a, sa se pawòl Jean Claude, sanzoubliye Florans, sa se bato 2001 an, san nofraj, manman pitit mare vant, bato a pral dekole. Mwen sot nan kanaval m ap desann sou tou Channmas paske yo bay randevou dezè di maten pou kanaval fèmen. Pandan m fè sa m ap desann m rive bò ponpye, lè m di ponpye rive di w bò komisarya a. Si eleman te di bato, m ta gen yon chans, yon fòs. Li di mesye, vyen m pale w. Depi l di mesye a, m wè se yon nèg ki pa konnen m, li vin wè m li vin ladaso. Misye di m, mesye, eskize si m di yon bagay ou pa ap joure, m di kisa l ye, sa w genyen? Li di m esplikasyon m ta ap mande w wi. M di sa w genyen? Li kanpe bòrèks wi. Sa w kwè l di m? Silvouplè, ki bò komisarya a ye la a? M di ale w nan mèd, ou pa fè respè w ap konnen m. Bon, mezanmi, yo konn ap di moun sa tou. Pitit ki pa pou ou bwè lèt, gason k pap bay dra, renmen kouvri, enben se menm jan sa tou, m pa dou moun mwen jalou, men mezanmi nan jalou pa jalou, blag sa a m te di m pap ba li fò m ba li kanmenm. Se ton dam mwen bi avè l, sòkè l di m, Bato, M gen pwoblèm mil dola w ka prete m ni? M di a, a, w ap pale de rans mil dola, m konn se kòb ou t ap mande m la wi, mil dola se kòb. Ki pwoblèm ou genyen? Li di m gen pwoblèm lojman pou m peye lekòl pou pitit mwen, m di bon m ap deja prete w kòb la, men w konn gason se konsa depi w fin pran sa w bezwen w pa gen pwoblèm. M rale l sou kòd sa w kwè m di l, m di m gen 2 kanè. Youn pou vyolans, youn pou finans. Kòm mwen pa sou vyolans avè w, dezyèm nan, m ap depanse l avè w, se pou finans. Men fanm se bèt ki gen sèvèl bèt wi. Si m di w m gen de kanè, ou fèt pou idantifye, ou mande m ki kanè l ye. Si se Unibank, si se Sogebank, si se Capital Bank, si se Bank Colombo oubyen Bank Royale du Canada. Ou pa menm mande m idantifikasyon ki bank. Ou konn se konsa gason ye. M fin fè sa pou m fè bagay yo fin fèt. Kou n al pale t lakay la, l di Bato kot kanè a? M di, Ki kanè? Li, Ou te di ou gen de kanè, youn pou finans, youn pou vyolans. Kòm ou pa t fè vyolans sou mwen, vag vyolans lan. Kot kanè finans lan? M di l, Nan valiz mwen. Men depi m di valiz, kè l sote. Si m ta gen yon kanè nan bifè tout la e nan kòfrefò m. M di l, Nan valiz. Li di, Al pran l ban mwen non. Anpi m ouvè valiz mwen. Aap! M rale kanè a, m ba li. Li tèlman sezi, Ki kanè w kwè l ye? Yon kanè skolè. Pita pale se kanè skolè m di wi tout m ta di w m gen finans lan se ekolye m ye si m di w kanè se kanè skolè kounya l manke m dega sa w kwè l di m ou kanpe sou FM m di kijan li di pa zo se yon radyo ki gen 2 frekans m di ki frekans li di FM AM m di ebyen w ban m frekans la e FM nan sa FM nan ye li di fo mouvman m di e ou menm ou kanpe sou AM li di kijan m di anyen menm bon mezanmi. Sa se dènye kouk rete ou tiye kouk ou. Gen yon zanmi k pèt lakay la l di, Bato, mwen viv twò mal, m ta renmen pran yon pwen. M di, Oh! Ki pwen? Ou pa al lekòl pou tande ou di m pwen? M ta pito nòt. Ki pwen ou bezwen? Li di, Lè m di m bezwen pwen e pou m ka kale kò m, yo envite m nan yon dans Jakmèl, m ta renmen djanm pou m ale. M di, Enben, m pral avè w. Li di, Èske ou djanm? M di, O, apre Dyetènèl, mwen djanm! Anpi, mwen djanm san nèg a pa konnen wi. Lèm rive nan dans lan kout bagè ta bay babe palo bagay yo ap fèt anpi gon kote depil fè minwi lwa nan tèt mèt peyi sila l di sa kisa rete sak pa sa rale kòw anpi m kanpe djanm zanmi an m sote poul kouri m di zanmi an apa wap kouri m di bato m konn se blag ou konn bay eske ou sa m di pa ranse avèm si yo di sak sak rete sak pa sa rale kòl depi ou wèm rete sèke m sa anpi m sa san nèg a pa konnen wi Oungan rala ason li fè demagoji li fè degre li tounen yon bourik poul ba moun presyon mwen pop m rale ason nan menl tou m fè degre m fè demagoji pam m tounen yon gwo kamyon m ak bourik la pran koridòl kouri. Bon mezanmi se te nan fwa yo tap fè channmas tout moun konnen moun apenn dyò jèn jan yap fè postè mwen mwen konnen m pa gon gout gon dam ki nage ki gadem nan zye fiks lèl pèdi sou mwen li di bato Je fin, men du bout franse sa vle di l grangou. M pran pòz m pa konprann, manyen ponyèt li m di w ou pa piti non. Di ou pa konprann? Je fin, m di wi ou pa piti. Kounya l chanje vèsyon an sou mwen l ap ban m kontwòl e m gen repons men m pou li ban. Lè l te di m je fin, m pran pòz m pa konprann du bout franse l grangou sa vle di m li grangou m di l li pa piti sa w kwè l di m? Bato m tèlman ajen, se grangou m grangou. M di w ou ajen, nou gen menm oskòp. Jiyè kouvri m. Kounya m pa di l anyen. Lap banm kontrol. Li se grangou m grangou m byen byen apaw pale ou konn tande an ayiti lèw grangou ou pale fransè se kreyòl pou pale kounya mache yon spageti pou li m bal yon ju men si fin baw spageti yon ju ramne lavache oto kounya l fè sa lèm antre nan chanm mwen avèl m kòmanse ap manyenl poum defann kòb mwen sa kwè l di m bato konba a m te bliye ede w wi m konn son bagay m te bliye achte pou li sa kwè l di m vyèj wi m di etwa devan w ye wi m pap jwe domino m tande w vyèj m di w gen pou w vyèj wi pati pam nan m pap pèdi l M antre nan chanm mwen avè l, m dezipe pantalon m, ap li di, Sa k ap fèt? M di, Doub sis. Bon, mezanmi, gen yon dam m ap file, sòke l di m. Li bato ou wè m avè w, m pa gen pwoblèm avè w, ou gen yon talan atis, ou number one nan blag. M pa bezwen ni lò, ni dyaman, ni kay, ni anyen, s on sèl bagay pou fè m gade nan vi w. M di, Ki sa l ye manman? Li di, M gen pitit mwen an, premye pitit gason m ki gen douzan, kòm sa avè w m plake. Ou vin sanse bòpè l m pa gen pwoblèm. Ou tou reprezante papa l. S on sèl bagay ou fè m gade w s on televizyon pase lè l al gade televizyon ka moun, ka vwazin, yo fè l desepsyon. Kounye a m kale kò m di ahan pa gen pwoblèm anhan men wi premye mwa m touche m ap fè w kado yon televizyon lè m touche nan Karayib men M fin ofri w televizyon an, lè m avè w a de, mande m televizyon an, ma wè ou te renmen m. Men si e pandan m an kontak seksyèl avè w, ou mande m televizyon an, pa t gon vrè amou, son amou materyèl. Pandan m avè l a de sou kabann, je nou vire lanvè, pye nou tounen bisiklèt, depi m di w sa w ap konprann. Nou la a n ap fè bagay yo, gon kote ant somèy e revè li di m, Bato, ou ban m manti wi, ba ladous pou nou toulède wi. M di ki manti m ba ou? Li kot televizyon w t ap ban mwen an? M di m pa ba w manti, men antèn nan nan dèyè w. Bon mezanmi se tande ak wè se 2. Gon bagay m konn ap di nou mezanmi m di afè bwat lekòl la son bagay pou respekte. Gon bagay ki rele bwat pou timoun sa son sòl. Pase epòk lekòl pa m nan mwen menm yo ba w yon goud pou achte waya lakreson, 50 kòb pou rapadou, anpi lekòl 2 fwa pa jou se fè respè w. E ki konsa m ap di gon afè de bwat bwat bwat bwat bwat bwat pou timoun. E gon pa m ap di w tou wi, pitit ki pa pou ou brè lèt, gason k p ap bay dra, renmen kouvri. Kounye a, pandansetan m pa men pale w, chak maten m gon bagay m ap met nan bwat, sa se yon sòl. Gon mèkredi m ap detire m poko leve l fè sizè di maten, madanm mwen di Bato, leve non, m di sa genyen, li di angajman bwat la, m di m pa gen pwoblèm. M di w gon vennsenk goud m ap bay pou bwat, se yon sòl. Anpi gon lendi pase m leve m pa gon goud, m tou poze pitit mwen an kesyon. M di men m ba l ou Jan Wobè. Li di sa w genyen? M di lè w al lekòl la, m met bagay nan bwat la, kisa yo fè? Li di papi, pa fache non, gon madam spesyal ki tou ap ouvè bwat a lunch yo pou yo kontwole pou yo wè sa yo met nan bwat la. M di an, pa gen pwoblèm. E gon lendi m leve m pa gen anyen m met nan bwat la, m defann tèt mwen. M tepe dyòl bwat la on tep m make frajil.